Bonjour ou bonswa zanmim jounen jodi an nou vini pale de prensip koman l bon lè w son moun etik koman l bon lè w son moun ki gon konpòteman ke sosyete a dakò avè l epi Bondye renmen m m pral fè w viv sa nap pran egzanp lan sou Abraram Abraram se te yon òm obeyisan, yon òm de konfyans an Bondye, yon òm de fwa. Abraram fè tout sa Bondye mande pou l fè. Antanke imen, si l fè yon bagay ki pa bon, konsyans li deja di l sa, li te tou prè pou l mande padon epi pou l rekòmanse ankò. Sa yo, Bondye renmen Abraram pou tip de moun ke l ye a. Bondye deside beni l. Bondye beni Abraram de tout sòt. Abraram pa t gen pitit, malgre l kòmanse granmoun, Bondye fè l pwomès, e reyèlman li vin benefisye pitit espesyal ke Bondye te pwomèt li a, ki se Izarak. Lèse m di w, pou fason Abraram te konpòte, Bondye te tèlman renmen Abraram, Abraram mouri, Izarak benefisye de benediksyon ke Bondye te pwomèt ke Abraram ap yon pè de yon grand nasyon. Lèse m di w, Izarak fè de pitit, waw, ki se Jakòb, Izaou, yo benefisye benediksyon ke Bondye te fè a Abraram nan. E gen bagay yo fè, Bondye di, si nou pa detui m, m pa detui nou. se pou sa papa nou te fè, ou ankò si ke sa pa gen yon konsekans ki pi grav, se pou sa papa nou te fè. Lese m di w, Jakòb, Izaou fè pitit, Bondye di toujou di yo menm bagay la. Pou n ale pi lwen, pouvi ke Bondye te di Abraram w ap pè yon gran nasyon lòske pèp Israël. soti an Ejip, yo te nan dezè la, yo prè pou antre nan tè a, o, yo tonbe fè tout sa k pa bon nan zye Bondye. M pa ta bezwen di nou, timoun. Ou konn sa k pase alafen? Bondye di, Si m pa detwi nou, m ap kite nou pou nou jwenn chans antre. Se pou sa, pou pwomès ke m te fè ansanm avèk papa nou ki se Abraram, Aah zanmim kisak te ka pi bon nan sosyete kant wap fè byen mwen vin diw apati de jounen jodi an fè byen zanmim paske kant ou fè byen pitit ou ap benefisyel pitit pitit ou ap benefisyel ou ka mouri men nonw ap toujou site nan sosyete a. E tank non w site, tout moun ap prè pou yo di w wi, entèl te diferan, entèl te gen kalite sa vre, si se pitit li, fè l gras. Non l pa pran sa kote entèl. Ki bèl bagay, frè m! Jounen jodi a m vin di w, fè byen. M pa p pè di w, li pa kontrè tou non. Si w rete nan fè mal, li pa kontrè. Paske, menm kote ou wè Abraram benefisye tout benediksyon sa yo, ou panse Kayen pase de manya inosan? Non, monchè, Kayen ki te tiye pwòp frè l. Non! M ap lese m di w, jiska senkyèm jenerasyon, Pitit Kayen kontinye ap fè salte, e sosyete a toujou wè nan pitit yo son ti Kayen. Paske senkyèm jenerasyon pitit Kayen, li tiye de moun. Li menm kòm premye èt imen sou latè ki chwazi gen de fanm. Men tout sosyete a wè l yo di, sa e pitit Kayen nou te gentan wè, nan men nan ki ras li soti? Ou ka konprann zanmi m. M vle di w sa w ap fè nan sosyete a. Mal la gen rasin. Oubyen ankò, anpil fwa nou ap fè, nou ap komèt dè aksyon, men nou pè reyaksyon yo, sitou kant yo negatif. Jounen jodi a m vin di w li lè pou w chanje zanmi m. Fè sa ki pozitif, pitit ou ap benefisye l, sosyete a pap janm sese pale de ou, paske w ap yon modèl, menm kant ou mouri men w ap kite yon non, yon non ki ap toujou itil sosyete a. Ou wè jounen jodi a m vin pale w de Abraham, ou pa renmen konpòteman l te genyen? E lèse m di w, lè w gen yon bon konpòteman, w ap viv nan lapè ak konsyans ou ak tout moun e w ap grandi zanmi m. E sa m vin di w, sispann fè mal, ok? Renmen pito, paske Bondye kreye nou pou nou renmen. Mwen m renmen w. M pa rekonèt ou men w ap gade video a, mwen renmen w. Si m te pre w, ou t ap wè sa. Pataje video a. Non sèlman ak moun ou renmen, si w gon moun ou pat renmen, moman pou w renmen an se konnya l ye. Pataje l avè l zanmi m. Ann renmen non. Ou konnen si nou renmen peyi nou ou wè k nan eta sa. L ap chanje wi. Nou bezwen plis lanmou. Nou renmen wi. Men gen anpil pwen nou pa antann. An nou renmen, an n konprann yonn lòt, an n viv ansanm, an n reyèlman yon pitit Abraram pa konpòteman e aksyon. Se te Steker pou pi devan. Si travay m ap fè a ou renmen l, nan non sèvis. Abòne, like epi patajel ak tout zanmiw jetel nan gwoup pou plis moun wèl paske nap travay pou yon ayiti mèyè. Tchaw tchaw.